Blockchain, Web 3 zero, NFT, Trading, Stock Market e nou montre w kòman pou w envèsti nan tout kategori sa yo. Donk si w ta renmen gen plis detay, rete gade videyo sa jiska lafen.

An menm tan tou, i gen posib yo gen yon pre-sale tou, i gen posiblite pou achte 2 jeton kat li a rezon de 250 kat li pou yon usdt. Donk, pa enkyete w, n ap met lyen an an deskripsyon anba videyo a. I gen yon videyo kote ke nou te montre w kòman pou patisipe nan Airdrop la. N ap met lyen videyo sa tou nan deskripsyon. Men pou lenstan nou pral montre w kòman ou kapab achte jeton kat li. Wap vini la, wap fè sign up si w poko enskri sou sit la. Donk nan videyo presedant la ke nap mete lyen an deskripsyon anba videyo sa a, wap jwenn kòman pou kapab enskri Men kòm nou menm nou deja enskri deja, nap annik fè sign in. Nap klike sou sign in. Donk modpas nou deja pre anrejistre, nap gen pou nou mete captcha sa a. Epi, lè w fin mete captcha a, w ap fè sign in. Donk, li tou ouvè. Donk, pou w kapab achte kat li, w ap tou senpleman ale sou buy. W ap klike buy. Lè w fin klike buy, si w ap gade la, yo di w yon usdt est égal à 250 jetons kat li. Donk, w ap genyen pou kopye adrès sa a la. Se yon adrès usdt Beptwen yo ye. Kote ke se sou Binance ou prale pou kapab voye usdt nan adrès sa a. N ap fè kopi. La, li deja kopye. Kounye a la, ou pral sou kont Binance ou. Ou prale kote ou gen usdt a. La ou ap prale sou retrè. Ou ap fè retrè. An anglè se withdraw. Donk ou pral pase adrès usdt a la. Ou ap pase adrès usdt a la. Usdt ou sot kopye sou kat li a. Ou ap fè kole. Ok, an n al verifye si se adrès la, n ap tounen sou kat li a, sou sit kat la pou nou wè si se bon adrès la nou pase. Donk, li fini pa 563 E, li kòmanse pa OXE majiskil, An n al sou bannè Spin nan e verifye. 5, 6, 3, E, O, X, E majiskil. Donk, se ladrès la, se adrès la sa, nou pa twonpe. Nou pral mete kantite usdt ke n ap voye a. Admeton, n ap voye 25 usdt oubyen 26 usdt. Donk, nou gen 29 usdt la.

Ok. Nou mete 26 USDT. An pa bliye nou menm se yon risk na pran. Se pa yon konsèy finansye. E etan donen ke nou wè pwojè a sou Binance, nou di na pran yon risk, na achte kèk jeton. Donk e nan videyo pwochen na montre w kòman pou kapab fè retrè jeton yo. Donk e nou prale pi ba pou nou di anvwaye. Nap fè retrè. Donk, nap konfime retrè a. Binance pral ban nou fè doub verifikasyon an. Nan doub verifikasyon an, yo pral voye nou, nou pral di voye yon kòd pou nou nan email nou. Nou pral fè Binance voye yon kòd pou nou nan email nou. Nap di obtenir le code. Ok. Ok, yo voye kòd la. Nou pral met kòd la. Kòd la se 352, 352, 431. Konya nou pral nan authenticate nou. Se double verifikasyon anvan nou ka fè retrè.

850. N ap fè anvwaye. Donk, nou ap anrejistre tranzaksyon an pou l rete nan istori. Donk, apre yon 3 minit, nou prale sou sou kat li pou nou wè si nou resevwa usdt a. Pou konnen si w resevwa usdt a, w ap al fini la, w ap di take your purchase. Donk, n ap di take your purchase. Ok. Li poko rive. N ap fè yon ti tann toujou. N ap fè yon ti tann toujou. An nou refresh li. En donk nap klike sou bay. Nap klike sou take your purchase. Donk, siksè fou li bat kat li. Donk, yo ban nou 6427 kat li. N ap di ok. Ok, nou gen 6427 kat li ke nou fèk achte. Kounye a la, sa w gen pou fè, nou pral stake yo. Si n ale la, nan ti kare sa, n ap klike sou li, w ap wè wallet ou kote nou gen 6472 kat li epi nou gen 500 ki stake deja si ou vle ou kapab achte plis kat li la wap ka vann kat li donk se sa donk lè wale nan ti kare a la ki se ti wallet la nou klike sou li li mennen nou la wap gade balans kat li nou gen 6972 kat li. ki entegal a 27.89 usdt. La nap fèmen epi nou prale sou staking nan. Nap klike stake. Nou pral mete amount kantite nap stake la. Nap mete 6472 nap stake tout.

pou 15 jou. Donk, 2912 kat li, 2912.4 kat li, nan 15 jou, se kantite sa a n ap resevwa. N ap di stake now. Donk, nou deja stake. Si w ap gade la, wi rad la ap mache, nou deja gen 133 kat li ki deja monte nan wi rad la. La a, pi ba, ou kapab vini la, ou kopye link referral ou, epi pou kapab lage l nan gwoup yo si lòt moun enterese a pwojè sa. Donk pa bliye se yon risk nou pran, si sa enterese w tou ou kapab pran risk la, se pa yon konsèy denvestisman. Donk se yon ti pwojè ke ki disponib pou tout itilizatè ki sou Binance pou kapab patisipe si sa tante w. Se tout enfòmasyon sa yo ke nou te pote pou ou. Pa bliye abòne chanèl la, like videyo a, kite yon kòmantè. Nou tap trè byen kontan. Nan yon lòt videyo, nap vini pou nou montre w kòman pou kapab vann jeton kat li yo. A trè byento pou yon lòt video. Kòm nou te pwomèt ou, Ahiverse se yon mega pwojè kote nou aprann ou ki sa k Metaverse, ki sa ki Web 3 Zero, Blockchain, Crypto monè, NFT, Stock Market, Trading. Donk, si w ta renmen envèsti nan chak kategori sa yo, si w ta renmen konnen kijan pou fè lajan, pa ezite kontakte nou.

lyen Ayiveas Coaching an deskripsyon anba videyo a. E sa ki pi fasil ou kapab kite yon kòmantè epi kite email ou nou menm nap kontakte ou. Pa ezite abòne, like e pataje videyo a, nou tap trè byen kontan.